Medam e mesye bonjou nou vreman kontan pou nou antre lakay ou jounen mèkredi 24 me 2023 non pam se Guerrier Judelson sou premye mikro dè zond jodi an nou vin pale de plizyè pwoblèm ki ap domine aktyalite an nou prale nan Sen Lwi di Nò kote nou pral pale de Polis Nasyonal Dayiti li menm ki arete 3 endividi avan-yè lendi 22 me 2023 a kote nan yon fouy k ap fèt nan komin nan pandan yo t ap anpeche move zangi rantre simen latwoublay nan mitan popilasyon an nan Lezyen an, polis minisipal yo rive mete men sou 3 endividi sa yo ta sispèk kòm enkoni nan komin nan epi ki t ap pote marigwana nan valiz yo pou vin fè biznis ak fimen nan baz yo. 2 premye 2 premye yo se moun Pòdepè ki t ap rantre nan komin nan avèk kagezon tabak, marigwana pou fè biznis yo san san idantifikasyon pou lòt endividi ki lòt endividi an. ki pretan se di di se moun Latoti men ki pa idantifye l tèt chaje ak marigwana nan valiz li pou vin vann ak fimen nan baz yo ajan polis minisipal yo ki konstate popilasyon an te deja motive pou fè bwa kale sou yo yo te twonpe vijilans yo popilasyon remèt yo byen vit nan komisarya touswit nesesè yo. E nou pral pale de, n ap gade jan n ap gade nan videyo an, se ke se imaj ki ap montre nou twonson de wout Janrabèl lan, Pòdepè, Janrabèl, ke CNE ladan l, ke Leta ayisyen ap mete men pou fè wout lan. Lapolis de konsè ak lajistis fèmen tout ponp gazolin yo nan Tigwav. Lapolis nan tèt kole ak lajistis fèmen 4 ponp gazolin nan vil Tigwav jounen madi 22 me 2023 jounen ayè madi 22 me 2023 a koz pwopriyetè yo pa respekte pri leta fikse pou yo vann galon gaz nan nan ponp yo. Otorite yo di. yo deside fwa sa a pou gaz la vann nan pri leta fikse galon an. Antretan chofè taksi yo move kong fas ak desisyon sa a otorite yo pran pou fèmen ponp gaz yo. Pwopriyetè yo pa respekte pri leta fikse pou vann galon gaz la. Chofè kanpe anfas desizyon sa a leve vwa yo byen wo pou konnen yo pa genyen okenn pwoblèm ak pwopriyetè yo ponp yo ki deside vann galon gaz nan 700 goud nan ponp lan olye yo al prann ni atè a 1000 goud nan mache nwa a. Konsomatè yo mande otorite yo nan lapolis ak lajistis pou ouvè ponp yo prese prese yon fason pou yo jwenn gaz pou yo anpeche lavi yo nan peyi an ki deja pa genyen travay dapre se gaz la ki brase pou kapab pote kichòy bay timoun yo. N ap gade l nan imaj lan, se kèk vil, kèk ladan yo, yo deja fèmen nan kesyon do Tigwav, ponp gazolin sa yo fèmen nan Tigwav. Nou pral pale de dosye de fen Ricardo Krip Divès antreprenè nan vil Tigwav pwopoze yon gwo sòm lajan pou kraze dosye Ricardo Krib la. nan vil Tigwav yo mete ansanm kote yo pwopoze 150 mil dola ameriken a fanmi Ricardo Creve fason pou kraze dosye a. Selon youn nan avoka k ap defann fanmi an, sitwayen yo ki tante tande enfòmasyon an, plim leve sou do yo. Y ap poze kesyon pou konnen èske lajan pi enpòtan pase lavi defen jounalis kiltirèl la Ricardo Crip. Pi lwen, l, sitwayen yo kontinye ap poze kesyon pou konnen èske fanmi a ta resevwa lajan an, si l pa resevwa lajan an poukisa dosye a frèt alòske asasen kriminèl la Jerry Archange, Anderson Leconte alyas Ti Leconte, ap mache ak gwo zam fann fwa li anba je tout moun otorite lapolis ak lajistis pa di l anyen. N ap raple ansyen polisye revoke a diri Archange Anderson Leconte alyas Ti Leconte deja touye plis pase 8 jèn gason sa li touye moun pa konnen sou ki sou ka Ricardo Criblan asasen ak plizyè bal nan dat 26 desanm 2022 a pase aprè divès jou pase lopital sou kabann lopital. E nou pral pale de Ministè Ledikasyon Nasyonal pou Ministè de Ledikasyon Nasyonal entèdi pou tout moun ki swen sa byo enstitisyon eskolè piblik gen lekòl prive. Nan yon sikilè Ministè Edikasyon Nasyonal ak Fòmasyon Pwofesyonèl mete deyò dimanch ayè madi 23 me an, yo entèdi tout moun k ap travay nan enstitisyon eskolè piblik yo okipe okenn pòs ki soti nan yon lòt enstitisyon. te soti nan novanm 2014 ak nòt nou te rale ankò nan lane 2015. Doub doub fonksyon sa a gen yon enpak total sou rigè moral, entegrite ak respè pou pwoteje enterè Leta. Akoz konfli enterè ki genyen nan jesyon plizyè enstitisyon tout moun ki twouve yo nan sitiyasyon yo dwe pran tout mezi nesesè dapre lalwa ki entèdi bagay konsa pou remedye ak sitiyasyon sila. Dapre divès wo grade nan domèn edikatif la mezi sa ap ede leta anpil paske anpil fonksyonè leta k ap travay kont enstitisyon piblik yo nan enstitisyon piblik yo pou ranfòse enstitisyon prive yo. Popilasyon an rantre nan lokalite Korèt poze lapat sou 2 prezime kriminèl manm enfliyan gang 400 Mawozo epi remèt yo bay lapolis. Jerry Mede ak Jean Jude Thomas se 2 prezime gang 400 Mawozo popilasyon an poze lapat sou yo epi remèt yo bay lajistis. se nan komin Kòniyon Granbwa popilasyon li menm nan lokalite Kourèt poze sou 2 prezime gang 400 Mawozo epi remèt yo bay lapolis ki mare kou krab ayè madi 23 me 2023 a. 2 prezime gang sa yo se Jerry Pende ki tap opere sou non Jeral ak Jean Claude Thomas tou 2 se moun Tomazo enfòmasyon yo fè kwè 2 prezime kriminèl yo te kite lokalite Foudòch pou tante rantre sou tèritwa peyi vwazen an Repiblik Dominikèn bandi sangwen sa yo ki te espesyalize nan bwakaj, brakaj, kidnapin, vòl ak men ame patwouy ap reflechi dèyè kat mira jiskaske yo parèt devan jij nòmal yo. E menm jan nap wè mesye sa yo nan imaj lan. E nou prale pi lwen pou nou pral palew de pwoblèm ki ap domine, lòt pwen ki ap domine aktyalite an. E nou pral pale de Latibonit, yo mete anba kòd yon pwisan chèf gang baz Gran Grif. Sur Info, kote ke 23 me an, kote ke lapolis mete anba kòd Gladson Sache, li gen 18 lane, lapolis mete men sou li, li se moun Mawo, Mouro, yon ti lokalite nan ki nan komin Lyankou. Datilus Gladson li jwe wòl eklerè pou gang Gran Grif ki ap opere nan Savyen. Li arete ansanm ak Edouard Edva 2 gen 38 ane. Edouard li menm li se manm gang Baz Gran Grif nan Savyen. Paralèlman, Frito Aristil gen 29 lane e li se yon manm gang 57 Fòkè li asosye ak gang Gran Grif li arete pa lwen komisarya Vèrèt lan. Tout moun. touye moun, brakaj, vòl ak detounman kamyon machandiz se pou tout sa yo li ale nan prizon. Aktyèlman mesye sa yo dèyè bawo pou deside dcpj deside sò yo. E nou pral pale de lotre pwen ki ap domine aktyalite an kote ke egzekisyon spektakilè kote ke yon manb gang baz kraze baryè, li menm li demoli answit yon operasyon polisyè kote yo t ap fèt nan lokalite divize e lepinas nen weekend ki te pase an, kote bandi sa yo te menm t ap fè yon represay nan sa n kapab rele yon iripsyon nan zòn nan, kote yo te asasine epi brile frè ekstralis yo ki se ki twouve yo nan jaden yo, pè pè plizyè anfan e papa plizyè timoun yo, Rude Travailleur se yon Rude Travailleur nan fèm katolik lan ki viktim kote manb gwoup gang sa yo, li menm notamman nan yon sèt fami manb karismatik, li te egalman manb komite misyon nan pawas Sen Jid e a Savann Pistach, a Grand Savann. Kote ke apre tantativ sa, ajan pnh yo eseye deloje bandi ki nan ki la nan kalvè pou fè abitan yo nan divizye avèk Lepinas kote Franswa antre lokalite yo sitiye nan katriyèm seksyon Bellevue Montagne la Bellevue de la Montagne komin de Petyonvil li menm ki pat Apre sa, e nou pral pale de de pwen ki ap domine sa n kapab rele aktyalite an. N ap di yo premye pwen ki ap domine.

Yon gwoup yon gwoup ki ta pral patisipe nan yon aktivite relijyez ki te nome Sen Wòk e yo menm ki te nan yonn nan machin sa yo. E nou prale pi lwen pou nou pale de e kote ke jounen jodi an operasyon polisyè yo ou nou menm ki lan ann mete men nou pou n gade kòman nou kapab retire peyi nou nan sa li an e nou kapab batay pou n retire Ayiti nan sa li ye. Nou menm ki nan medya, nou menm ki nan popilasyon an dwe mete men l nan pat lan pou gade pwoblèm ki ap domine aktyalite yo poun mete men nou nan pwoblèm yo. Nan pam se Guerrier Judelson si w renmen mikro dezòd pa neglije abòne ak kòmante sou paj wap tande l lan ki se Sur Info, pataje l, like li e abòne.